Bonswa zanmim yo kijan nou ye jodia m pot yon ti video pou nou yon video ki trè funny yon mesye ki te vin pale nan louko kap esplike koman madanm li fini vil mezanmi chita pou nou tande istwa e nou pral ri anpil Pou nou wè yon gason ki vin nan stasyon radyo ak vin bay pawòl, vin bay may pou l ta fè lajan sou do yon fi. Pandansetan, li ka envante li. Li vin bay pawòl, fi a fè l dis, fi a fè l dat dekwa pou l kapab mande lajan pou l kite peyi a pou l al Sendomeng. Kòm dènyèman, li genlè te wè yo t ap fè emisyon avèk yon mesye ki t ap vann pwawo pou l okipe pitit li. Li te wè moun ap sipòte mesye a, l gen lè konprann yo pral sipòte l tou, ann tande. Sa se premye bagay la pou m fini. Dezyèm bagay la, men sa m vle di, lè m te di pawòl granmoun santi, e bouch granmoun santi, pawòl li pa santi. E m panse ke nou ka wè m la. Pa sa? Nou ka wè mwen son moun, bon m kapab di, m pa fini pa rapò mwen gen, m ap viv, men an tèm de fini, Yon fanm fini vi m. On fanm fini vi w? Nan ki sans?
An bon gen pwoblèm wi Kle.
La fò ta a wi Kle gen pwoblèm. M pap ba w manti.
Ou gen fò gen nan prizon pou afè fanm. Ou wè fi sa?
O. Ou wè fi sa?
Enhen e pa madanm ou? M pral montre w. Enhen.
Lè yon nèg ap pran fanm, ou ka di kèt. Lè w pran yon fanm ki lèd. Se pa e pa lèd pa gen pyès moun ki lèd vre sa pral depan tretman. Sa fom sa fò.
Kitem pale w non ou tro cho tande. Koulè pap koulè la wi.
Ou wè koulè l?
Wi. Eske nou wè mesye?
Wi.
Nou wè koulè a? Wi. Ebyen m pral demontre nou menm fi sa se menm ni menm ankò mwen vin prepare k vin konsa. Sak pase?
Ebyen male mwen pran l kay manman l. Map okipe l. Vin demen pou dosye Dalma. Mwen vin gen timoun avè l. Talè talè talè. Non map sòti. Pito vin demen pou bagay sa. Map sòti m pral nan sid. Eeh sak pase. Paske aktyèlman pandan map pale w la la grann mwen mouri la. Ok sak pase.
Gade figi nonm nan kap bay manti non. Aktyèlman la li gen pou l al andeyò grann li mouri. Li fraktire. Grann ou mouri, l mouri, li pa ka mouri, l fraktire an menm tan. Di grann ou mouri, w fini. Mafya. Sak pase ak fanm sa, sak pase ak fanm sa. Men sak pase.
Mwen menm ki ale, mwen fè paspò. Èd ou repare fanm nan nèt la. M fè paspò dizan pou li. Timoun mwen gen avè l. Mwen gen yon biznis, m panse gen moun nan Dèlma 32 k ap tande m la. Yon moso tè m pral achte, nan ti biznis m t ap fè, ranmase, fè ti sòl bagay. Paske m pap travay pase m pap baw manti depim fèt m fèt tou revoke tande m fèt tou revoke kounya la menm metel nan biznis lan se bagay tout moun kapab konnen li dil
manzè ale
menm sim sim te jwenn yon grenn alimèt avèk yon grenn sigarèt sim te konn fimen m te fimen

Avan yè Jodi a fèm 7 jou. Papa Wilane Merilien wi. Kitem pale w non. Avek tout manman Wilane Merilien wi. Kitem pale w non.
Ou touyem nan. Sa w di la papa Wilane. Mesye a pa wè si Louko ap pase l nan tenten. Louko gentan konprann sa misye ap bay la.
Tande m.
Pandan m ale m chita konsa. Ann pran le ka. Pa gon nèg la ki konnen w ta gen fanm ou gen pitit avè l. Pou wè fanm sa ap maltrete pwop pitit anndan vant li pou kontan. Wi. Dakò?
Lè m soti m vini, depi katrè. Donk ou lè m rele fò m ba w la. Tande non. Fò m ba w. Depi katrè. Mwen an piti tou.
Anpil mizè.
Depi katrè m ale. Ou prepare a. M ale, m soti lè m vini m jwenn timoun yo atè a y ap goumen atè a. Tou sal. Ou p ap travay. Ou p ap regle anyen se mwen k ap redi. Wi. Pran swen timoun mwen. Wi. Bon te kwè di l p ap travay li fèt tou revoke. Nan kisa w ap redi a? Di se ou k ap mache nan lari a bay may pou pot lajan? Li vin vini a nevè. Oh! Lè l vin vini, m pa menm di l anyen, li salye m pa reponn. Pandan l ap pale konsa, mwen menm m di konsa ke, M p ap okipe w non. Pa respè figi nou m ap di l trè klè, san manti. Wi, sa w te di li. Li kanpe l di m konsa ke, Wi, ou pa menm sanble yon dènye mèch twalèt lan dèyè papa m. Oh! Ou pa menm sanble yon mèch kaka. Non.
Kounya m pa di nan. Nègè e papa l wi. Wi.
M rete konsa. Papa son yon bèl gason.
Men ti louko ti papa son yon bèl gason.
Sil son bèl gason l ka sanble mèch la. Fok m leve kanpe.
Li tou leve soti di talè m pral montre w yon bagay. Lè m gade li pran 1 tirè 64 a 11 è. vin aretem kom kriminel li menm avek 2 frel La police wi. yo vini yo pranl yo vini yo pranm yal ansanm avem mwen domi nan fò dimanch lem rive police yo mande kisaw pale madam li di konsa ke wi mete misye nan prizon si fanmim sonje ya vin jije avel m pa manyen fi Milène Merilien m pa wi. di w milène m di w wilène. Wilène Ou Merilien pa wi. ouvri Madam zòrèy ou Deza yo di w Milène. Swal te ou menm oubyen yon lòt moun. Lè w gade pou w gen tout timoun sa avèk yon moun. Dènye bagay ki vanm plis pwoblèm nan e lèl dim konsa lap banm orè lè poum vin wè yo si m pa respekte orè a yap kouri dèyèm e m pap ka wè yo. Konbyen pitit ou genyen avèl ye? M gen 5 timoun avèl. Ou gen 5 pitit avèl Wilène?
Li pran yo lale e bagay la banm pwoblèm. Louko sezi, Richard gentan ba Wilène 5 pitit. Non pa gen blag nan mouche.
Map pranl nan blag.
Dayè kèlkeswa jèn la kou sa m pran gen nèg ki pran pi plis kou pasem.
Ou kapab fenk avanse ap avanse nan responsablite men w poko fwape nan jan m fwape a. Lè w gade pou w soti, m pap ba w manti Louko, lè manzè fin kraze biznis mwen an ta mande m mande pou m bay w manje. M pap ba w manti pou yon papa kanpe pou l mande pou yon pitit pou l bay timoun li k ap kriye. Ebyen l pran yo. Li pran yo la, m pa pran anyen. Ebyen aktyèlman pandan m ap pale w la la, wè sa se paspò m la. Se paspò m.
Men kisa m bezwen? Bagay la trè di pou mwen la. M bezwen tonbe sendomeng. Si gon grenn moun ki ka fèm swalte ou menm ou nenpòt moun nan stidyo a la, menm lè ke m pat ka met viza m te pase pa Elias Pin, m tonbe pa sendomeng, epi m se 20 mil goud. Pou bay Wilène peyi l? Non ay, mwen menm map pale w de mwen menm. Wi wap bay Wilène peyi li?
Pou m bal peyi l mwen menm. Bay peyi l, trè byen. Paske si paran yo chwazi pran l, pouki ak poutèt kisa papa a si yo mete tout timoun yo e manman an sou rezidans. Mwen menm lè yo vin wè yo pral rantre yo Canada. Konnya se mwen menm ki ka jwi konnen kanadyen ap peye paran a tout timoun sa yo. Lè paran vin jijel wè yo pral rantre timoun yo ebyen parapò se mwen menm ki papa yo se mwen ki pral jwi èd sa yo pral bay yo. Konnya yo fon fason men non sosis pou yo pran yo mwen menm menm yo retirem nadanl. Mpa konn si w konprann.
Konnya la si gon grenn moun kap tandem ki ka fèm tonbe An repiblik m ale m pa gen pwoblèm mèsi telefòn nan m kapab kite l 48 43. Antouka Antouka mesye a se may li lap mete lap fè travay poul wè si la jwenn kòb ok si nou kapab nou kapab toujou edel men sal di yo epa verite se jis yon istwa kel rakonte poul kapab jwenn sal bezwen an. M pa konnen si se pou l al Sendomeng vre antouka si yon moun ka ede ede li kite telefòn li rele li bay mon kach li si nou kapab ede olye ke l al fè sa k pa bon pito nou ede l pito men sèlman li konnen lè yo fin ba li fwa sa li p ap retounen vin bay yon lòt istwa ankò sèke nou li te bay yon istwa deja si yo ede l La pral pran kòb sa poul regle yon bagay avèl poul pa vin mande ankò. Dayè li di li menm li abitye ap mande pou timoun yo ou wè son moun ki pa gen pwoblèm a mande. Vo mye kel mande kel fè sak pa bon ok. Epi si se ta verite si w fè pitit avèk fi a ou pat janm marye avèl lap pati ou pa ka pami moun yo se pou w te marye a fi a lè w pran fi a se pou w fèl madanm ou tout sa lap benefisye wap benefisye ladann tou. Si w pat janm marye avè l, ou pa ka lè l pral pati pou w gen espwa ke li pral pati ou menm w ap pati tou. Non, non, non, non. Bagay yo pa konsa, ok? Si l te madanm ou, menm si fanmi l pat antre non nan sa y ap regle pou li a, t ap jwenn yon mwayen kanmenm pou w ale tou. Oubyen li menm li ta prale li tap retounen vin chèche maril. Ankò menm jan w mete nan tèt ou fanmi an bezwen w pran timoun yo pou yal fè kòb yo konprann se ou pral benefisye a lajan yo bay la epa pou wal kale dèyè l ye se lajan pou okipe timoun yo si yo pa gen kontwòl jan wap okipe timoun yo avèl ou ka tonbe nan pwoblèm epi vo mye ke paran fi a ta pran pitit yo tou pou ou olye ke yo ta ret ayiti ap pase mizè Ensekirite tout pwoblèm, pwoblèm edikasyon tou sa. Vo mye ke paran yo te pran pou ou, yo vin avèk timoun yo, yo okipe yo, menm lè yo fon ti kòb sou yo. Sa pa tap anyen tou non. Ou pa tap gen pwoblèm a sa olye ke yo ret Ayiti ap pase mizè paske ou menm ou di w son moun ki fèt tou revoke donk. Lavi tap vin mye pou yo, petèt demen si Dye ve yo ta lonje men ba ou.

Fòl kite peyi a. Timoun yo privel pa ka. Epil sansib pou timoun yo. Li pa ka dispanse timoun yo men fòl kite peyi a. Timoun yo poko kite peyi a non li menm li gentan bezwen kitel anvan. Mèsi papa. Jeune homme nan chèch. Bon men kounya louko bezwen kite peyi a men li se an afrik li pale nonm nan fè figil byen di fonl klere poul bay manti wè monchè. Men zen nonm nan di Louko l mèt ale l pa di l anyen eske l ka fè l ale antouka pèp la wè si na fè nèg la ale a tande.

Wouuyy antouka Nou te byen amize Nou avè mesye sa k ta ba Nou kèk blag Pou Nou manyè ri defoule Nou Si yon moun kapab yo kapab ede li kanmenm li fò ri Louko kap tiye tèt li ri la a li retire anpil strès wi si l ka ba misye yon bagay m panse lap ba li l kanmenm Nou menm tou si Nou te ri Voye yon bagay pou li pa men yon kach fè yon moun Nou Ayiti voye yon bagay pou li Antouka. Bòn fen aprè midi.